Bonjou bonswa e tout fanatik kap sipòte chanèl pwofesyonèl anliy nan e nan videyo sa nou vin fè yon devi yon douch ansanm avèw pa bliye abòne chanèl la epi tanpri kite kòmantè nou pou mwen e si nap gade la nou wè douch la e fin prepare pou yo ka mete seramik ladanl gadel byen pou nou wè Nan tout douch la deja fin prepare. Lè se yon douch wap wè fè poz seramik gad diferans la wè jan sa ye gad jan sa ye lèl konsa li pi enpòtan pou seramik la tande byen wi li pi enpòtan pou seramik la si nap gade sa ankò anndan douch la sa se kote yo fè yon ti desen la epi nèg la ap sere ap fèl anndanl la tou a epi pou seramik. La yo rele sa an espanyòl niche. An kreyòl tou se menm niche la. La tou moun nan kapab sere tout sa ke l bezwen anndan la. E gade byen pou nou aprann ankò byen sa m di nou an, panno a toujou rete yon fason diferan pou seramik la kapab kole ladan l. Bon, bon nou pa nan pil de sa deja, nou vin pa pral di w kòman pou w kapab kòmanse l ankò. Men si se w moun k ap gade videyo a nèf. Li kapab di nou, mande nou esplikasyon nou kapab ba l ki jan pou l kapab mezi, pou l kapab kòmanse l. Men nou gen anpil videyo kote nou pale jan pou kòmanse poze seramik nan yon douch. La nou sèlman ap montre w jan w kapab fè defi a nan douch la. Pase kòm nou fè videyo ak diferan fason, Nou fè tout video diferan fason, men la nou vin ak yon lòt video, petèt si w son nouvo vini sou chanèl la, ou kapab gade, ou kapab gen plis ide. Tanpri, pa bliye abone chanèl la enpi kite kòmantè nou pou mwen. Lè w ap fè devis sa, si w vle, ou ka fè devis a antye. Lè w fin fè devis a antye, ou kapab retire mezi fenèt yo, ou kapab retire nan kantite mèt ke w te jwenn yo, ni pòt la tou. Si w vle ou ka fè defi a nan tout seramik la nèt. Lè w fin fè l kounye a, ou kapab retire mezi ou te pran nan pòt la. Mezi ou te pran nan pòt la. Enpi tou m ap di nou tou eskize m si nou wè m fè videyo tou an espanyòl, an kreyòl. Pase m gen moun k ap swiv mwen tou se moun ki pale espanyòl. Sa fè m vin pa ka fè tout videyo yo sèlman an kreyòl. M gen pati m fè tou an espanyòl. Men pa bliye ou sou chanèl pwofesyonèl la. Abòne chan abòne video a enpi tou tanpri fè kòmantè pou nou. Epi nou ka fè depi sa lè nap kòmanse ap avan nan douch la nou wè nou gen dekamèt nou nan men nou. Met dekamèt nou nan men nou pou nou ka ap kòmanse. Pa bliye abòne chanèl la enpi tanpri kite kòmantè nou pou mwen. Li enpòtan pou nou gen dekamèt nou nan men nou. Avèk yon kreyon, yon ti papye sil posib. Oubyen tou yon kalkilatris, telefòn nou dwe nan men nou. Yon kaye, yon kalkilatris, telefòn nou nan men nou. E an nou kòmanse avèk e devi a. N ap kòmanse nan panno a. E si nou vle nou gen de fason nou kapab fè l. Nou kapab fè l bout pa bout. Pa egzanp la n ap kòmanse sa la. Nou pran kwen sa avèk kwen sa ansanm. N apre pran 2 kamèt nou. N apre fè, n apre pran 2 kamèt nou, n apre vire 2 kamèt la tou won. N al vire l tou won nan douch la. N ap vire l tou won, tou won nan douch la. Lè nou fin vire l tou won, n ap pran sa, n ap mete l yon kote. Mèsi nan kon ap pral fèl nan pral mezirel an kanpe wè la nan fèl an kanpe lè nou fèl an kanpe nan pral fè yon nan pral miltipliyel pou nou kapab jwenn sa ke nou jwenn nan se kantite mèt kare li pral ban nou men pa bliye lè nou fini nan pral retire sa yo kounya pou nou kapab jwenn konbyen nou te jwenn nan sa yo pou nou kapab retire yo. Li enpòtan pou nou kab retire yo lè nou fin mezire l ok pa bliye abone chanèl la enpi kite kòmantè nou pou mwen si nap gade la nou wè son kay tou kap wè travay nou wè nan kay sa tout kay la tou ap gen seramik e nou wè kay la fin prepare nou kab pose seramik ladan l nan menm devi sa nou kapab tou vin kontinye vin wè kòman nou kapab mezire yon chanm kay.

Li enpòtan nou ka fè kòs la 10. Lè n ap fè kòs la 10 konsa, nou dwe pran yon bòdi, n ap koupe yon bòdi seramik pou nou jwenn wotè a. Enpi sou bòdi a, se sou li n ap pral fè e travay la. N ap pral fè anwo bòdi a, n ap pral fè klòs la. Ok. Sa k fè kontwòl sa, lè n ap fè kontwòl sa, nou dwe tou kontwole tou mèt, konbyen mèt bòdi kay la ap pran. Paske mèt seramik la s on mèt apa, men bòdye a tou s on lòt mèt apa li ye. Nan travay la, y ap peye nou tou de bagay sa yo diferan. Jwen yo tou s on lòt pati diferan jwen an ye tou. Li enpòtan pou nou kapab mezire mèt jwen yo. E kòman n ap kapab fè mèt bòdye sa a? Lè n ap fè mèt bòdye a, n ap pral mezire mèt mèt bòdye a nan. Konbyen mèt li ye? Men mèt sa n apre fè a, li p ap mèt kare. Li apre mèt li ye. Mèt li ye an, tan mèt ke w jwenn nan, se sa w apre pran pou kapab konvèti l, pou kapab pote ba enjenyè oubyen ba mèt kay la. Alò ke pa bliye, tanpri, videyo sa a m vle pou nou pataje l pou mwen avèk lòt zanmi nou. Bon, ki nou kapab di m pa fè anpil detay la li paske nou travay anpil sou sa deja. Kòm nou travay anpil sou sa deja, nou vin pa vle ap pral nan kontinye fè l ankò a tè a. Men nou deja ba w ide jan w kapab kòmanse l. Alò ke kontinye gade kay la, chanm kay sa, nou kapab di konbyen chanm konbyen chanm kay la gen. N ap gade depi chanm yo gen menm gwosè nan devi a, la nou kapab fè kontwòl la. Bon. Menm gon lòt video m pral pote pou nou, m ka plis pale nou de de vi an ankò. Menm la nou fèl anpil wi, men map pote yon lòt video pou nou. An nou kontinye gade gade travay la kapab fèt la. Pataje video a avèk yon lòt zanmi epi tou tanpri abone pou mwen. Nou wè kay sa gen yon chanm. Sa se yon douch li ye. Bon, nou sot pale ak ou deja de douch la, m ap kontinye ansanm avè w. Sa se yon lòt chanm li ye ankò. Sa se yon, bon, lasal kay la, n ap gade la. Nan defi a tou na pral jwenn mach, mach la. Bon, m gen anpil moun kap mande m defi nan mach. Men pou nou fè defi avan nan mach la, sa son fè ta va yon video espesyal pou ou nan mach la. Aye defi mach eskalye yon ti jan pi difisil ke kay la. Yo pa menm jan. li vrèman diferan. Sak fè nan travay ou jwenn devi mache yo gen yon pri diferan. E tanpri abone chanèl la, patajel, kite komantè nou pou mwen. Se tout sa m te pale ak nou jodi a. Kijan pou nou fè devi nan yon douch kay byen fasil.